Gade byen pou wè si se sèl avèm li gen pwoblèm. Li gen pwoblèm a Widline, li gen pwoblèm ak Arly, li gen pwoblèm ak tout moun. Èske se mwen ki pwoblèm nou pa konnen. Donk se tanperaman l. Men mwen menm jiskaprezan m pa gen anyen m ka fè pou li ke padone l. Paske ofon sa l ap fè la m pa konprann sa l ye. S on nèg k ap fè byen non men epi ki kouvri l avèk on panye mal. Poukisa pou lap fè byen pou l kouvri la anpami bay. Senatè poukisa yo n pa yo jwenn lòt pou nou fè sa. M pa konnen.
M pa konnen. Mwen menm se devan lakay mwen map pase m wè misye ap fon travay. M byen kontan. M bat bravo pou l. An ou kontan travay la. M byen kontan pase se kamyon ki pase la ki fouye l. Nou si li menm li jije l nesesè epi si l gen kòb nan men l pou l fè l poukisa pou l pa fè l. An l gen kòb pou l fè sa. Mèsi tande kèt.

E nèg yo konnen wi, nèg ap kouri sou nèg, ou pral wè sa k pral rive yo. Pase m gen moun ki konnen m atravè aksyon m, e pa sa w di non. Donk si nèg ap kontinye kouri sou mwen, yo menm, yo ka menm gentan asasine m, men apre sa yo gen konsekans yo. Nan tout aksyon ke w ap poze gen konsekans. Msye di l ap fon sitting pou l vin devan pòt mwen pou fè kraze izin nan. Donk sitting nan se li l kòmanse la. Li vini pou l eksplike ke l ap fè wout, m di non l pap fè wout, li kanpe wout epi pou l vin avèk vagabon kanmarad li vin kraze yon izin ke m dwe tout lajan m, tout vi m, men se sa misye ap fè la. Donk se yon vagabon, se pa yon pastè. Li konnen m pa konnen, men lè w di yon bagay atè a la mwen m ap konnen l, men laprès nou konnen m. M oblije depòte pitit mwen, m oblije depòte madanm mwen paske misye menase m nan tout sans, paske m di ke gen twòp kòb ki bay nan kanal la, kanal la pa satisfè. Wi, m oblije. Wi men tande m oblije depòte yo. Kite m eksplike w. Biden nan, Biden nan se yon bann moun k al nan Biden nan wi. Bon, kite m eksplike w sa k pase. Èske ou bon, tande, ou bon pou sitwayen. Menm si la, menm si la. Menm pou ou. Menm pou ou. Sa misye ye, sa li.
Reprezantan pastè a. Senatè. Reprezantan pastè a, yo pa ka asime sa yo di. Pitit ou pati nan Biden vre, selon sa li di. Non.
Non. M pa gen kenn fyète pou m di sa, men tout pitit mwen Ameriken. Se msye ki konnen ke se nan Biden. Donk m pa tout pitit mwen fèt lòtbò. M gon sèl ki Ayisyen, anmèl avè m la. Bon, men mwen menm m pa gen kenn kote m prale. Se msye ki konnen paske pastè a avè yo gon plan pou yo kraze tout fèm nan. Yo bezwen vin fon setting pou yo kraze fèm nan, pou yo kraze tout bagay. Donk, lè k pandan yo vin fè sa la, yo pral fè pèp la vini. Epi yo vin avèk de twa grenn moun pa yo, yo mete dife epi yo di w pèp la mete dife paske ta fè wout, paske ta. Donk mwen m denonse l. Misye pa moun. Eske w kwè sa posib? Se pa m pa kwè l posib. Ou pa wè l ak kiyès li vini? Wi.

Yon vandredi sen, m fin lave moto a, m met anndan lakou a. Lanbad anba moto a, gen yon jounalis yo rele Tonbebe, Kalix, ki konn fè emisyon nan radyo a. Li di, Tè ton, Jakito ki rete moto a anndan depo a. M di Jak, ki sa w fè m la? Epa w pran moto a? Li di wi, prezidan ap vin chache moto a. M di, ou s on kriminèl ou ye. Pase, gen plizyè fwa m remake lanati vin ba. Maribaro do, pandan miche vin tonbe nan Maribaro, miche mete Maribaro o zepap o nivo de nouriti wi. Miche vin devni yon devyasyon pou mas Maribaro a.
Eksplike plis sa w vle di a. Pase,
kò a Jakito mete fondasyon Jakito pou desanfan de mimi. Li pa kon, li pa kon timoun l ap don simen.
Li mete mas Jakito.
Sa vye bwa kap vann fèy antan kote ki mache a. Idou, i gen fèm. Ou pa janm wè anyen ki distribiye o nivo de popilasyon menm pou di o wi popilasyon konnen kou bagay. Men fèm nan se pa biznis li? Wi biznis li wi. Men li pa fonksyone. Se mèt e mèt yo konsa pi jwenn rapò o nivo de gwo dyaspora kap panse pou bagay sa yo. Lè di gen yo vre men yo pa mache vre pou popilasyon vre. M janm fè bagay pèsonèl. Mesye se bann nèg kot nan kou yo ki vin asasine popilasyon mas malbaraw a paske depi misye rantre la nou soufri lamizè bannou nan men.
Selon ou menm koman l ta dwe mache pou popilasyon.
Bon travay misye yo bon tankou travay sa konsa. Lè de katran an bon bout tou la timoun ap retire rad. Peyi lekòl depi lòt bò isit. Yo vote rèd la sou tèt a yo. Peyi peyi lòt bò. Yo mete rad inifòm sou yo peyi lekòl. Moun la pral legliz. Retire tout rad li sou li pa fwa nan mete rad jip li sal.